Oh Cheri ou pa wè pitit la avèk yon bagay nan menl? Ou pa gadel timoun nan menm lap jwel atè a ou pa gadel menm.

Paske ou konnen, menm ke l te fè sa, men si, si tankou la, ou wè l nan lari, bon si w ta pase ou wè l atè nan lari, ou ta wè l kouche, ou pa t ap leve l? Si w ta al nan solèy menm ke w pa t ap mete l nan lonbraj? M, m poko, m pa kwè non. Kòm m pa konnen tou, men sa te ka rive m pa t, m pa t fè sa pou li wi, paske pou sa l fè m pase, pou manti l fè sou mwen, m pa t ap fè sa. Sanble kè w di bebe. Hein? Sanble kè w di.
Kè m pa fin di nèt non. Kòm pou ou, m t ap fè l.

Se nan kondisyon sa l mete m jounen jodi a. M gen si mwa edmi depi m la, li pran m mete m deyò paske m ap pale l laverite. Li mete m deyò kounya se mande m ap mande l yon moun pase sa yo ban mwen pou m ka pran pou m wè si m ka jwenn bagay ke m manje. Ti Donik, siw pran pou w la wè l. Ti Kalin, mèsi anpil Ti Kalin. Mèsi anpil, mèsi anpil.

Se jissi m pa konprann manzè menm non. Wè manzè tout jou non ap jwe telefòn lap pale. M pa konprann li menm. Espre m fè m di l si e moun Ayiti yo pral rele a. M konnen l pap rele moun Ayiti. Yon manzè gen kè di l ta pral rele moun Ayiti e pa moun Ayiti li rele. M pa konprann li menm. Fò m mennen ankèt sou li. Sitou papa m te deja ban m yon sipsyon de li. Men de jou an jou m wè pitit la ap grandi, m pa konprann.

Depi talè a yon telefòn ap sone pou Jòb pa janm vle pran l. Li byen jwenn byen kontre tou. Genlè l pa konn ak ki moun li rankontre la. E mwen wi, mwen Skyline fanm Gonayiv, se avè m li kontre. Depi depi li sot li fin mennen fanm li an e vin la chak ou bezwen l ou pa ka jwenn li. Ou wè li? Telefòn nan sone ankò l pa pran. M pa gen pwoblèm. M ap pare pou li.
E pou sa pa vle pran apel la. Mwen jwenn sim avanm la ou di ap pran apel. Piga se Carline m konnen an non. A e Carline ki relem nan.
Wi Carline ki relem ou pa vle pran apel la ou byen wè. Ki Carline de ki Carline ou vle pale. Paske dènye fwa lèm te vin ap fè konesans avèk li a e rekonèt ou byen ou chanje non sou mwen. Non cheri sa se sa se. Depi sak se sou sa m tap swiv ou. Non sa se yon kouzin mwen ki rele Carolina Carol pou anmède l mwen rele li Carline.

Pitit la pa pitit sa. Se sa fè se sa fè w ta mande m pou papa w ta ale a, enben papa w li gen pou l jwenn ansanm avèk mwen. Depi wè depi fwaye sa ta divize mwen menm m ap kontra papa w la tankou se 2 wòch. Non anben kisa w kisa w kisa w pral fè? O kisa m pral fè l? M pa bezwen di w kisa m pral fè l. Non ou pral fè l yon bagay men pitit sa pitit sa pitit sa.

M vann bourik mwen pi ak epi ke l nan kilil kout mwen deyò avèk madanm ni ti kale gad mizè m nan lari a map mande oh frè mwen kòman w ye pa gen bagay nan menm non papa.

Wouuyy mèsi bondye papa. Bondye m di w mèsi wi si m fin ak kwa sen swa de jistis papa m di w mèsi m sot nan lari a m jwenn bagay Dyoni bon se t paradi pou ou m pat janm bouke pou m pran nouvèl ti Dyoni ni ma madanm ni sa pitit sa k pa pou li a m pran nouvèl li kounye la m bay chak yon bagay m achte yon ti pen m met nan vant mwen m pa ka manje tout non m achte yon ti pen m met nan vant mwen mezi m li ye m mare l la pou m sere a. Yo pa trouve y non Mache peyi a vin glise kounya la Ohh M konn Bondye ki pou l fon sipriz pou mwen Pou l fè m jwenn yon kote m sot M konnen m te sot lakay mwen M vann vye vye milèt mwen Fredi a kokobe mwen nèt Ohh Fredi a fin kokobe.

Bon men chè pas li bon anpil anpil anpil paske mwen menm lèw te dim ann al nan legliz ou an poum al asepte Jezi an m wè ke pil milyon kem tap fè yo nan Jezi m jwenn plis ke sa. Sèvitè, legliz la gou. Li gou anpil. Men, di m, di m enpe, kisa w wè de legliz la kounye a, kisa w wè de bon Jezi a, kite m poze w kesyon sa a kounye a. Monchè pas, m santi m byen, m santi m beni, men avèk Kòb sa yo m t ap fè a pas, se pa t anyen l te ye. M santi ke m byen. Rezon k fè m di w m byen, paske m gen Jezi. Pil kòb sa yo m t ap fè a, se pa anyen l te ye. M santi m dous anndan Jezi. Paske m santi ke se yon fo dye m t ap sèvi. Men kounye a la, m ap sèvi vrè Dye a. Amèn. Sèvitè, ban m di w yon bagay. Se sa menm ki gen nan Jezi. M sonje oparavan. Ou tap plede fè kòb mal, fè kòb mal, fè kòb mal. Men mwen menm m te toujou konn ap diw ke mwen map rete sou desizyon Bondye. M sonje lè sa se ou ki te konn sipòtem, met ti diri lakay mwen pou mwen. Ou sonje tout istwa sa yo? Ou sonje yo byen? Se ou kap banm ti manje pou m bay madanm mwen ti manje, byen ke mal lèm bon menm lè sa ou konn ou menm te konn rive a repetem di se ou kap banm ti manje. Men m te kanpe sou desizyon Bondye. Kounya la kot tout byen w yo? Kote yo? byen yo ale.
Men, pou mwen menm, pito byen yo ale ke m gen lavi etènèl, olye ke m al fè kòb mal, pran kòb mal nan men fidèl yo pou m anrichi m, epi apre de sa pou m al boule nan lanfè etènèl. Frè Janvi, kote m, gad!

Depi m maten m pa jwenn anyen pou m manje ditou pa gon moun ou fè m kado silvouplè Ba m yon bagay ma manje souple. Men koman w ye konsa nan lari a? Bon manman pawòl anpil. Kote w rete men?
M pa gen kote m rete nan lari a m dòmi. Koman nan lari a? Koman w fè rive isit pou w ap dòmi nan lari? Koman w viv? Gen 6 mwa, 6 mwa edmi depi m gen yon pitit gason ki rele ti Dyoni. M t ap chèche l nan chili a m pase mizè m pèdi. Anvan m jwenn li, m jwenn gon nèg, gon mesye jwenn mwen, li di li pral krakel nan taksi. Li fè m ba l tout ti kòb ke m genyen manman. Kounye la depi kounye la kounye l kite m atè, li pa vini pran ti kòb. M jwenn yon pastè ki te fè m jwenn pitit la. Lè m jwenn pitit la kounye la m pran li met nan kay li l al travay yon kote ki nan sid. Epitou l kite m avèk madanm ni yo. Pandan m avèk madanm nan, madanm nan ap fè yon seri de bagay ki depann pou yo, son manman tou, li pa ka sipòte se pitit mwen li ye. M oblije rele l, m rakonte l bagay la. Li mete m deyò ak tout madanm li. Depi lè a m gen 6 mwa edmi nan lari. Alòs li gen move kè tou, li pa gen paran. Nan lari a mizè m ap pase lanmò. Bon nan gen manman, li gen papa, bon pou l gen yon granmoun konsa, waww ou genlè grangou. Anpil anpil. M pa gen anyen la, se mari m m ap. Ton te soti kounya map tann li lap pase pranm la m pa gen anyen nan menm men kenbe sa wa jwenn yon bagay pi devan gon restoran devan la achte yon bagay pou manje tande pa kite yo pran lanm ou non banm diw yon bagay ou paka rete konsa nap domi nan lari a se pou chèche yon kote li met yon legliz. Pou rantre. Paske gad banm diw moun nan legliz yo yo gen bon kè ou met tande tout bagay men depi se legliz ou ye son lot bagay. Wi manman map fè sa tout sa map pase gen moun ki toujou dim sa wi manman konbe liye manman konbe sa se dimil peso dimil goud peyi a wi kounya sim bay yo mache depi yap remet mwen monnen oh sou achte depi yap remet ou pa. Ket kob anko. Sa ou ka fe semen nan ap manje. Pa fe sinakwa anko lem baw yon bagay se pou di merci seigneur Jesus.
Merci seigneur Jesus.
Ebyen ok pitit gason mwen. Pa gen pwoblem tande. Mezanmi tet chaje.
Ebyen atansyon machin wi. Paske chofè yo mechan yo gen dwa we wap travese la ri a epi yo fwapew. Fed atansyon. Epi map tann ou wi fo al legliz. Nan nenpot legliz epi wale.

Finalman kounye a sèvitè, ou pa gen okenn pwoblèm. Pliske ou te vin, ou te rejwenn mwen, epi pou m te vrèman ba w bon levanjil la, pou m te ba w sa k rele Bondye a, paske pèsòn pa ka blasfème non Bondye. Depi ou pran non Bondye. Komsi se yon blak sè maten ou ye wap blak sè men non bondye sèvitè m pap baw manti ou paka pa wèl sa vle di ou paka pa wèl ap gon santans kanmenm epi santans paw se m te pale w egzakteman de matye 6 33 sa se vèsè m toujou pale w chèche premyèman le wayom e lajistis sa vle di tout sak pral vini dèyè yo Se Jerry yo ye. Ou pa t janm koute men men jodi a, m kwè ke w gen bon Bondye a nan ou menm. Monchè, m swete ke ou kenbe la, m swete ke ou mete Bondye an evidans, epi egzakteman bon Bondye a ou gen l nan ou menm kounye a. Pa fè kòb mal ankò, konnen ke sèvi Bondye fidèl. Past, m pral di w yon bagay trè byen. Wè. Paske lèw te dim pran Jezi nan Matye 6 23 ou te di mwen, mte pran 2 egzanp nan Matye 6 33, mte pran 2 egzanp, mte vin reyalize ke se kòb mal, kounye a pandan m vin pran Jezi a se kòb mal mwen tap fè pou yon seri de pastè, e kounye a m vin reyalize kem son move pastè mte ye, men koulnyela. M vin santi ke m byen paske m wè si tout fwa ke jounen jodi a m responsab yon legliz, m wè m ap fè kòb, m pa fè l mal ankò. Se gras a Dye. Pitit gason m, ou te nan èrè. Ou te nan gwo èrè. Rezon ou pran non Bondye, w ap jwe avèk li. Sa vle di se kase men moun, ou pa ba moun, ou pa prè pou ba moun sèvis, se fè kòb. Epi kase men moun epi pran fidèl di fidèl pote sak gen 2000 dola avanse sak gen 3000 dola avanse pafwa fidèl la wap mande kòb la li menm konn arive al mouri grangou aprè midi li paka manje li paka bay timoun li manje kòb la ou gentan pèdi.

Tan nou an m wè yon mesye pèsonaj yon granmoun mesye sa yon pèsonaj konsa yon vrèman yon granmoun m wè mesye ap mande mesye a vrèman fè m trist yon ayisyen wi li pa gen kote l rete jan mesye ap pale a kòmsi ta di li gen nenpòt semèn li pa manje mesye ap pale bouch li tèlman gen movèz odè sa vle di sa wè yon moun ki pa manje. Ou konprann? Kounye a la menm menm menm Bon non m pa konnen kisa w panse m nou tèt nou pa ka kite l nan Li pa gen kote pou l rete li gen yon pitit li l t ap chèche ki rele ti Johnny l ap chèche pitit lan li pa ka jwenn pitit lan Anplis de sa madanm ti Johnny an menm jwenn bagay tripotay pakèt mèli mèlo paske m pa ka menm fin konprann jan l ap esplike m nan menm Yo mete l deyò Ou kwè granmoun sa w ap pale m nan se yon granmoun m ka rekonèt li? Koman w rekonèt li cheri? Poutèt depi w pale m de ti Johnny an, m sonje gen yon granmoun ki t ap chache yon ti patnè konsa k rele ti Johnny. M te brase l granmoun nan, m te pran yon kòb sou li. Kòman w brase l?
Sa sa vle di? M te nan, m te nan lari cheri e blomay, lè m te blomay, m te konn ap mache nan lari se nan lari m te konn fè kòb mwen. Sa non blomay la siyifi? Blomay la siyifi blo moun. Blow moun. M blow, m pran yon kòb sou ou anpi m mache. Konsèy ke m ta pote pou pastè, paske m pran pil egzanp de jan m ta boule deyò ap pran kòb mal sou. De fo pastè. De fo pastè. Ki a. Mwen pote yon konsèy pou yo. Konsèy mwen pote pou yo a, kòm y ap fè mal sou fidèl yo, mwen menm, Bondye m nan, vrèman Bondye m ap sèvi an, m ta swete ke pou yo pa fè kòb mal ankò sou fidèl. Sa vle di, sa vle di, di yo bat chen an tann mèt li. Tann mèt li. Chen an gen mèt.

Nou pral avèl cheri eske nap kitel. Ou men nap wè si nap mennenl lakay la pètèt. Banm pale avèl mwen sil sonjem. Li ka ede nou nan kèk bagay ou konprann pètèt. Wi ben poul benyen chen yo. Granmoun men mwen cheri vini m pale w. Bale lakou a. Pran rad ou atè a vini.
Bale lari a tout jan de bagay sa yo. Mezanmi. Lepè kòman w ye?

Ebyen ok nou pral avèw wa ede nou paske nou gen plizyè bagay lakay la wa ede nou. Wouyy papa Bondye m letènèl mirak la jezi papa ou kwè se vre. Wi ou mèt moute machin nan moute machin nan ouvè pòt dèyè. Moute la granmoun moute la moute la. Mezanmi kote pou m.
Non non bò isi bò isi.
Mèt tou jete a. Non.
Non al avèw lè w rive pou benyen pou mete.

Talè wi m santi m pa byen. Saw genyen?
Ou mèt alèz ou granmoun, ou mèt alèz ou lè nouvèl ak Rana pale.
Wouuyy. Sa souf ou genyen lan lè konsa a?
M pa abitwe. Saw pa abitwe?
Ou konn gen mal machin? Non m pa abitwe non son bourik m konn moute tanzantan m pa abitwe.
Piga mesye a vòmì nan machin nan non.
E poko talè talè. M santi je m kap vire yo. Oh oh.

Bonsoir. Poukisa ou rele mesye?
Monchè, yon bèl timoun tankou ou, wap pase la ou wè nou, ou wè nou kanpe la ou pa ka salye nou. Epi se konsa ou e moutre pou rele moun? Non se pa sa, men ou te gen le dwa pou te di nou bonswa tou, bèl timoun tankou ou. Epi m te byen bezwen w tou. Dep lòt jou m tèlman ap panse avè w depi lè m te kwaze avèk ou Lobo a sou ti plas la lè w t ap pase a men se ou menm ki te nan lespri m depi jou sa. Depi kilè w te gen kont krèy pou nèg m te panse sa. Non m te wè w ap pase men sa ka rive m wè w jan m wè w te fleri m ka di w menm dòmi m pa ka dòmi jou sware a. Pou janm te an te pase byen chèlbè men m ta renmen pwosede w men nan tout imajinasyon ke m ap fè m ta renmen w pwosede w antanke yon Se vre? Ou ta renmen pwosede m? Wi. Se nou menm sa wi kap mache pran madan marye moun apre sa pou n al lage madan marye moun nan pwoblèm nan wi. Ou ta renmen pwosede m? Banm tou cheri.
Grimas.
Woy manman yo tchwe misye.

Ki moun ki pran kalòt sa e pa ou menm? Non monchè, ou pa ka ap grandon konsa monchè. Woy yon chèviche! Ou pa vizaj la menm? Lagem monchè menn.
Ah monchè menn. Woy yon chèviche!
Ou gen pou pran pòz. Ah mesye lè nou pa jènjan mesye, mande yon moun pou ede nou mesye. Nap pran pòz jènjan nou menn. Nan manyen kite mouda fanm moun nan repo.